Nan deklarasyon sa ke ou pral tande a ou pral tande kòman ebyen Moïse Jean Charles li menm li te entèveni ak sitiyasyon kote ke li ta pale de revokasyon Alix Dieu Fils Aimé men dezòmè e ameriken pou n pa di anbasadè ameriken an li kanpe nan do Alix Didier Fils Aimé se yon garanti e se yon sitiyasyon ki montre ke ben Alix Didier Fils-Aimé se li menm ki pral asire tranzisyon an malgre nou konnen Guy Philippe li menm li pa kwaze lè bra li toujou ap fè anpil deklarasyon pou l kapab rive pran tèt tranzisyon an pou kapab chanje sitiyasyon an e òganize bon jan eleksyon men sitiyasyon an E sitiyasyon an kontinye e man gonmen madam e mesye. Donk aktyèlman la nou kapab di Ayiti pèdi tout lejitimite l, pa gen okenn moun ki kapab di li gen kontwòl peyi an e dayè 2 zan pou n t ka di depi aprè lè Jovenel Moïse enben te prezidan li mouri enben depi lè sa nou kapab di enben Ebyen peyi a totalman anba dominasyon Etazini e yo pa deside pou Ayiti fè yon pa kita, yon pa nago nan kesyon desizyon politik, ekonomik e sosyal e pèp la li kontinye ap dòmi nan labou. Madam e mesye gang pa sispann taye banda e peyi a kontinye ap ebyen kilbite de plis an plis pi ba. Donald Trump enben li menm li kontinye ap depòte tou imigran yo ki nan peyi l k al chèche yon refij enben si nou pa leve kanpe pou n pran yon desizyon enben sitiyasyon an aprè 5 lane ankò l ap vin pi rèd pi lamantab nan boul figi nou sitiyasyon an ap rèd epi n gade sou sèn politik la ni Jean Claude Joseph ni Moïse Jean Charles yo tout ap eseye Jwe kwen pou yo tounen nan yon lòt tranzisyon menm yo menm nan ankò se kòmsi pa gen moun nan peyi a yo pran tout moun fè tenten e pèp la kontinye ap rele Alix Didier Fils-Aimé kale moudò jan w vle peyi a se pou ou vin tande kòman ebyen Moïse Jean Charles ebyen te fè deklarasyon e l te di e Revokasyon Alix Déphizeme li pa bezwen jwenn siyati Laurent Saincy, men se sèlman 5 moun yo ki te deja siyen nòmalman yo dwe ale. E reyèlman gen 2 nèg, pou n pa di Edgar Leblanc epi Gerald Gilles, enben yo pèdi posibilite pou yo kapab fè demand viza ni pou y al vizite Etazini, bagay la konplike, enben yo fè konnen ke mesye sa yo Piske yo te chwazi konplote pou te kapab voye premye minis lan ale, enben otomatikman pral gen sanksyon sevè kont yo e otomatikman yo se manb gang Viv Ansanm. Vin tande detay, madam e mesye, sou gran rezo peyi a. Konsèy prezidansyèl lan, ni gouvèneman an, se sa k fè menm, otomatikman konsèy prezidansyèl lan echwe, or gouvènman an soti de konsèy prezidansyèl lan, gouvènman an tonbe tou. Mwen menm, ki sa m ap di maten an? Nou rekonèt tout tò konsèy prezidansyèl lan bay peyi an. Otomatikman, tout sektè politik lan sit ansanm avèk yo. Nou di yo fòk nou evite on vid apre 7 fevriye. Lansanm pati yo, regwoupman pati yo ki te gen akò te siyen yo. Nou di Konsèy Prezidansyèl lan, avan nou jwenn yon akò avè yo, pou n pase 7 fevriye a, nou mande yo, fè yon jès avèk nou, revoke Premye Minis lan, pou fasilite dyalòg yo, pou n gen yon nouvo akò politik, e pou n dote peyi an nouvo Premye Minis. Lè sa a, pati politik yo. pral gade ki sa ki pral fèt pou prezidans lan. Nou menm, sa m te vle di.
Non, se pa ban m ma ba w. Se pa ban m ma ba w. Non, non, e pa konsa l ye. Non, non, Gary Dressel. Gen plizyè ka. Gen moun ki anvizaje kou kasasyon. Gen moun ki anvizaje sosyete sivil lan. Gen moun ki anvizaje sektè politik lan pou al chèche yon moun pou yo kapab mete nan tèt peyi an. Se sa l te ye. Men kounye a, nou mal konprann demach k ap fèt la jodi a. Otomatikman, yo pran premyè desizyon an, entènasyonal la voye pye, vide fè koken. Alòske Didier jodi a pa ka retounen ankò kòm premye minis. Sa nou vle di pa la, vòt lan fèt, menm si 2 moun, 3 moun ta redi yo retire vòt pa yo an, Didier tonbe nèt, li pa ka retounen ankò kòm premye minis. L ap jere afè kont Leta a e li dwe rekonèt peyi an pa pou sektè ekonomik nan. Peyi a se pou Ayisyen li ye. M ta swete tou kominote entènasyonal la pran nòt pou yo konnen desizyon Konsèy Prezidansyèl lan, lansanm pati politik yo, se yo ki te mande pran desizyon sa a. E desizyon an pran, m pa kwè kominote entènasyonal lan li ka oze. Ki pati politik wap pale mesye Jean Charles? Ban m pran.
Banm pran konsansis la pa egzanp, li gen li gen 100 pati politik rekoni pa ministè de la jistis ladan l. Li gen li gen li gen plis pase 80 òganizasyon popilè, etidyan,

2 pati ki pat prezan se lavalas ak tèt kale apre sa tout pati politik anndan peyi an yo te klè yo mande rdnb 2 la mesye Jean Charles
non rdnp li menm li divize gon pati ki te la gon pati ki pat la opl menm tou gon pati ki te la gon pati ki pat la kip menm tou

Ok, m pa pale w, m pa pale w de pati pa ka mobilize moun yo. Pati ki ka mobilize moun yo anndan peyi an, tout se la. Sof Lavalas ki di li menm li pap vini, Lavalas di li menm li endepandan. Apre sa, tout pati ki ka mobilize peyi an, yo tout se la nan akò sa yo. Ok, men sa ki fè sa Tina.
Konsèy prezidansyèl la. Mwen mande w, mwen mande w sa. Pa egzanp, èske te gen yon tantativ ki te fèt nan kad dyalòg lan pou te rankontre Didier Fils-Aimé? Alò, pou ki sa l se yon obstak? Èske l te reprezante yon obstak nan kad dyalòg lan? Men pou ki sa? Men pou ki sa? Fè manda KPT a, nou te oblije mande l, oblije mande revokasyon l. Èske l te reprezante yon obstak?
Ok. Oblije gen yon nouvo akò politik. Se te konsèy la ki te ban non premye minis lan. Lè fèk ou pral gen yon nouvo akò politik, pa premye minis lan se yon andikap. Poukisa? Si premye minis lan te travay sou sekirite an, si li te travay sou moun ki nan kan yo, li te amelyore lavi yo, li te gen posiblite debouche wout pou ale nan gran sid, nan gran nò, si tout fwa te gen amelyorasyon lavi moun yo, E si tout fwa avyon te ka vole soti aletranje vini Pòtoprens, lè sa a ou te gen dwa di Premye Minis lan fon ti efò. Men pou Premye Minis lan menm yon kabinè li pa genyen. Ou wè, se yon andikap pou fasilite negosyasyon yo, diskisyon politik yo. Ou konnen se si e sèten, nou blije gen yon nouvo akò politik. Malerezman, se nè pa le ka. Konsèy Prezidansyèl la. Se sa te mwen Jean Charles. Eske akò politik sa a la pa ta ka jwenn, sa vle di nan fen. Dyalòg lan kote ke ni gouvènman ale, ni KPT ale. Epi yon lòt ekip pran mayèt lan. Piske yo di, piske yo sot di la tou lè 2 echwe. Men sa l ye. Tou lè 2 echwe. Tout pati yo, wi, tou lè 2 echwe. Egzakteman. Egzakteman. Pati yo, yo te prezan nan rankont lan. Pati yo di pou yo fè dyalòg lan pou jwenn yon nouvo akò politik. Lefètke pa gen yon palman, nou oblije voye Premye minis lan ale. E yo te fè l. Otomatikman, Konsèy prezidansyèl lan, m pa konn si w ap tande m gen etesèl.
Wi, n ap tande w, n ap tande w, Sena Tonton Moyiz.
Ok. Lefètke Konsèy prezidansyèl la, nan prewogativ li, li dwe asire li. Li pran mezi ak pati politik yo pou evite Leta a ak peyi a tonbe nan kawo apre 7 fevriye. Fòk kominote entènasyonal lan pran nòt de sa. Ayiti p ap tonbe nan kawo, Ayiti p ap tonbe nan Repiblik 1807 lan e Konsèy Prezidansyèl lan, menm si nou gen anpil repwòch pou yo, men fòk nou konnen fòk nou kore desizyon yo pran an, yo pa dwe sede anba presyon entènasyonal la pou evite yon vid enstitisyonèl. Senatè Moïse ou te di sa toutalè a, ban mwen mande w,
poukisa Petit Dessalines mande revokasyon premye minis lan pandan ke reprezantan l nan konsèy lan pa vote pou revoke l?
Ok, ban m presize sa pou ou. Menm pèp konn chwazi yon prezidan, menm pèp konn chwazi yon senatè, yon depite nan eleksyon, konn chwazi yon majistra nan eleksyon, majistra trayi, pèp la trayi, pèp la fache, sa pa di pou pèp la pa gen revandikasyon li. Okontrè pèp la konn mete yon moun prezidan, prezidan trayi.
Vertinet trayi pitit Desalin. Guy Desel, Okap nou pran lapawòl nou di devan manm pati an nou pral travay avèk lòt pati yo pou yo retire premye minis lan ki se yon andikap. Imajine w eleksyon pral fèt, banm pran kèk egzanp pou m fè w konprann. Eleksyon pral fèt, fèt Milo, premye minis lan pran 50 milyon goud nan leta Pou l fè gagòt nan men lò. Premye minis lan ap debloke kòb leta eleksyon poko rive pou l ap sipòte kandida. Ò li pral fè eleksyon. Wi gentan eleksyon pral triche. Premye minis lan pa rezoud pwoblèm ensekirite. Premye minis lan pa rezoud pwoblèm ki genyen o nivo katye popilè yo moun ki gen zam yo. Premye minis lan pa rezoud pwoblèm moun ki nan geto moun ki twouve nan kan yo. Premye minis lan pa fè anyen anyen ditou anndan peyi an. S on nil. Si toutfwa premye minis lan nou dekouvri s on nil.

Ou fè otreman pou gon premye minis ki net, ki pa gen patipri, ki pa gen, ki pa Ok, nou bezwen, nou bezwen, nou be, ekoute, nou bezwen gen yon, gen yon prezidan, nou bezwen yon ekzekitif ki e bisefal, ki gen yon premye minis ki onèt, yon premye minis ki pa gen patipri, yon premye minis ki entèg.

Premye minis lan, tout pati ki genyen moun nan gouvènman, yo pa te voye moun yo pou travay pou yo dirèkteman. Yo te voye moun yo pou te travay pou peyi an men malerezman premye minis lan rekipere tout minis yo o pwofi de li. M vle peyi a konprann sa. E w ap wè, banm pran minis agrikilti. Èske w janm tande minis agrikilti lanse yon pwojè nan peyi a? Jamè. Nap finanse pa nou. Mwen vle peyi a konnen sa. Wi e efektiman gon bidjè, men premye minis la se ki fè tout bagay yo o nivo primati la. Se li ki deside sa pou l fè, sa pou l pa fè. Anplis, veritab koz lan menm, nou konn premye minis lan banm di w li. Premye minis lan siyen yon kontra 60 milyon dola meriken chak ane pou 10 an. Menm moun sa a se li ki pral kontwole fwontyè peyi an. pou takse moun vè la nan anndan dwann yo. Menm moun sa se li ki pral kontwole lavi ekonomik peyi an. Lè w gen yon premye minis ki pa yon premye minis ki sòti atravè yon gouvènman, yon prezidan ki eli, yon palman ki nome yon premye minis, yon premye minis ke konsèy prezidansyèl la mete, otomatikman l fè gwo kontra sa yo sou do peyi an. Nou pa ka rete pou n ap gade yon bagay konsa non. M pa kwè Karayib ap janm dakò yon bagay konsa non. Ke nou menm, e sa a. E pa sèlman nou kòm lidè politik ki dwe di non non, se tout peyi a ki dwe di non wi. An lè w pran, sa di son fòm okipasyon tacit yo ban nou. On premye minis ki la, li siyen on akò, li siyen on te, hein, ameriken. Bon, ant te sa a, se li k ap vini ki di l pral ban nou sekirite. Ò depi lè kontra siyen m pa wè sekirite an. Yo pa fè anyen ditou. Epi chak mwa, chak la ane, lajan ap bay. M pa kwè sa se on bon bagay pou peyi a. E m santi tou, si w wè yon seri de peyi oswa yon seri de otorite vle kenbe Premye Minis lan, se pou rezon sa yo. Nou menm, si Didier bon pou yo, li pa bon pou peyi an, li pa bon pou nou. Moïse Jean Charles, Mwen menm, wi. Ban m retounen, sa son petèt yon relans ke m ap fè, paske m wè ou trè evazif sou kesyon Guerguy an ki mande w, poukisa ke ou menm w ap pozisyone w konsa?

Li an mòd je t'aime nou ta ka di avèk premye minis lan. Eske sa patisipe de lojik 2 pati ki la k pa la a? Eske se menm strateji a ke ou jwe la a? Sinon eksplike nou klèman poukisa yonn pou PM nan yonn pou revokasyon PM nan. Non, non, e pa konsa li ye. M te pale avèk Prezidan Vètilè, m te di Prezidan Vètilè men pozisyon pati nou an. M te di Prezidan Vètilè yon pati politik ki rele Pitit Desalin, moun mouri pou li, yo depòte moun pou li. Yo arete moun pou li. Moun pran prizon pou li. Moun pran gaz pou li. Li pa nou, desizyon pati an se li pou mete an aplikasyon. Si tout fwa ou fon bagay ki kontrè, sa se ou. Men nou menm pati an, nou byen, nou bèl e byen ap kolabore avèk tout lòt antite pou nou retire premye minis lan, paske premye minis lan jodi an, nou pa ka pale de premye minis, wi, premye sa te premye minis, jodi a li vin yon ansyen premye minis e otomatikman konsèy lan, nou menm avèk lòt antite ki t al chita avè l yo, Nou di yo, pa gen chwa pou di se yon kòmanse fèt pou jwenn yon nouvo akò, yo oblije retire premye minis lan. E sa ki bon kounye a, konsèy la fè l. Konsèy la sèlman gen pou l siyifye premye minis lan desizyon ke yo pran an. E kounye a, konsèy la gen pou l travay, pou l travay pou yo voye non yon lòt moun ke yo chwazi, AI, yon premye minis enterimè ki pral soti nan gouvènman sa menm. Pou kapab voye non an nan Lebonite pou yo kapab fasilite dyalog ki pral fèt yo e jiskaske yo chwazi yon lòt premye minis definitif. M kwè se sa ki gen a lòd di jou. Men pou reprezantan nou an, li menm li fè sa l vle, li deside l vle, men nou menm pati an nou bay mo dòd lan e tout moun pran pozisyon nou, nou di prezidan Vètilè li pa ka apranade pati a konsa. E li pa ka apranade tou pèp ayisyen an. Dayè nou soti nan gran nò peyi an, fyète nou se li k priyorite nou. Diyite nou se li premye priyorite nou li te dim e anbasad la te relel tande byen wi map di w li dim anbasad la relel li pa gen le chwa e lèm di prezidan Laverty la nan sitiyasyon ou ye la a ke ou pran prizon ke w mouri ke w pran egzil ou pa ka ale kontrèman diferaman avèk pati politik nap dirije an Sou reprezante pati politik ki di Desalines, nou gon liy, nou gon prensip, se li pou etabli, Ki anbasad ki rele Vertilaire la e Moïse Jean Charles? Wi te dim anbasad amerikèn te relel Pou dil kisa? Kisa anbasad la dil? Li dim anbasad la di pa antre nan bagay sa M dil non Li menm li di w li pa gen chwa? M di M di M di prezidan Vertilaire pa okipe moun anbasad yo depi w pa nan dwòg depi w pa vole Depi ou pa nan bagay teoris, ou pa bezwen pè revandike dwa w, peyi an se yon peyi pou defann, si w rive reprezante pati politik Usine Saline, lòt pati ka fè bèk atè men nou, nou pa kapab. Dayè pou fòm siv modèl mwen menm ki pran desizyon pou peyi an ki anpil fwa yo itilize tout mwayen laprès pou yo destabilize nou men n ap kenbe liy nou, nou p ap moli. M te di koze lati la ap pa moli. Kèlkanswa sa k vini an, ou oblije defann peyi a, ou oblije defann liy pati a. Si l fè yon lòt wout, sa se li. Men nou menm, nou te klèman pale avèk Prezidan Vètilè pou nou di l, pa sede anba presyon ameriken yo, fè sa m mande w, evite koripsyon, pa antre nan bagay teworis, Pa antre nan bagay trafik, trafik dròg, nenpòt sa, pa antre nan yo ditou. Depi w pa antre yonn nan yo, menm si moun ap fè bri kouri, ameriken yo ap toujou gen prèv pou yo chèche, ameriken yo ap toujou gen eleman pou yo kapab pini yon moun. Nou menm, Pati Politik Dessalines, nou p ap janm trennen. Pa anpwen ou presyon ameriken yo depi se peyi a nap defann. E se sak fè ou wè nou menm nou gen liy nou, nap defann entegrite nou, diyite nou, nou di prezidan Lèkilè, nap defann otodetèminasyon nou pou nou kapab gen yon lòt kap, nap defann non Desalin nan, nap defann ide Desalin nan, ou pa ka oze pou al trennen nan labou jodi a non sèlman pou al sipòte lit ekonomik nan men anmenm tan tou pou al trennen dèyè do ameriken yo. M di l sa. E sak fè nou nou klè sou sa, Konsèy Prezidansyèl la pran desizyon ke nou adopte, ke yo adopte, nou dakò avèk desizyon an. Men nou mande Konsèy lan, il fò ke yo siyifye Premye Minis lan desizyon an.
Senatè Jean Charles, men an plis de Vertilaire, si n ap fè yon ti retorik, avan Vertilaire, kòmsi nou wè ke ou gen plizyè e. Kad, m ta ka di nan pati pa w la, oubyen moun nan pati pa w la, e ou te denonse sa tou, ki te antre nan yon dinamik, chita ansanm avèk premye minis lan, etsetera. E kòman, kòman, kòman ou te analize sa a, kòman ou konprann sa a? Ekoute, nou te fè yon rasanbleman nan Nò, kote nou t ap di moun yo, si yo pou Didier leve men, si yo kont Didier desann men. Lè m te mande sa a, m te di moun ki pou di leve men pou yo wè yo, pa t gen moun ki leve men. A Entènasyonal la wè videyo sa a, yo poze anpil kesyon de li. Kounye a, pou di te kraze desizyon pou nou te pran nan rasanbleman sa a, li bezwen montre blan yo, se vre yo fè sa nan Nò, men gen moun nan Nò ki avè l. Kounye a gen yon seri de disidan pati an, ki sa l fè? Li envite yo. Epi chak moun ki vini, li ba yo chak yon milyon goud.

Chak, pa egzanp, premye fwa a gen 5 ki vini. Plizyè peyi a konnen bagay sa a oubyen? Ann pale.
Ann pale, mwen pale. Yo gen idyo Jean Charles. Nan 5 premye ki te vini yo, gen 2 nan yo ki te nan Pil Salin Kale nan lòt pati, gen 3 nan yo se disidan, sof youn ki rele Jean ki se manm pati efektivman. ki aktif nan komite pati a onivo Kap Ayisyen. Lòt 2 yo se disidan, kisa l fè yo te envite yo pou kraze aktivite nou te fè nan Nò a, paske se yon move imaj pou Didye. E chak moun sa yo te ba yo chak yon milyon goud, apre gen 5 lòt non, gen 7 lòt ki voye chèche ankò. e ki soti nan lòt depatman yo, li ba yo chak yon milyon goud. Sa vle di chak fwa dirijan yo vini, chak fwa kad yo vini ki soti de pati an, li fè yo kado yon milyon goud. Se yon fason l ap montre Gason Monteblan an plis zanmi kont mwen wi, men menm gen manm plis zanmi ki vin reyini avè m. Enben, sa Didier te envite yo, se disidan pati an. Ou pap jwenn yon moun pati an, menm moun ki gen soulye chire yo, yo fè yo kenbe liy yo, yo kenbe disiplin pati an, Didier pa ka achte yo. Te bèl ti video sa sou antèn Radio Caraïbe, moun ki vin chita avèl yo se moun ki kite pati a depi 1 an, yo paka enfliyanse pati a. Gen de bagay li mande moun sa pou yo fè pou li, ou wè yo paka fèl. Gen nan yo tou, men fòm tou di e pa sèlman kòb non, gen de m kwè li voye machin ba yo. Gen de ki disidan pati a. Leta ki konnen se manm pati a te voye machin ba yo. Sa vle di se kòripsyon, ou pa kab dirije yon peyi, enstitisyon leta yo oubyen prive yo fè w pwoteje yo. Men kisa premye minis ap fè, l ap itilize tout mwayen pou l destabilize pitit Desalin. E fò m di nou tou, o nivo pati an gen moun tou yo kidnape. E m mande moun yo kidnape yo, se pou yo libere yo. Kiyès yo ye?
M vle peyi a konnen sa. Kiyès yo kidnape yo? Wilson Vilma depi lè lap planifye yon reyinyon se li ki fè lyezon pou nou ant yon seri de konseyè avèk nou menm lèm nan nò yo kidnapel epi tou wap wè tou onivo map pwofite sou antèn radyo karayib m pa konn ki sektè ki kidnapel men yo kidnapel se li ki fè lyezon pou nou avèk konseye yo avèk mwen menm lèm nan nò epi tou plent ki jodi an ki depoze onivo o nivo kabinè, o nivo pakè a tou sitou, m mande gouvènman an retire plent sa kontre nou. Gouvènman an depoze yon plent sou baz m t ap preche vyolans nan peyi a. Nou mande retire plent sa yo. Plent sa yo pa ka entimide nou. M pa kwè gouvènman se yon bon chwa lè w ap fè moun depoze plent sou baz ou ka kontre m. Nou pa kapab. Non pa m se Moyiz Jechal. Nou pa ka entimide pou tip de.